Bonjou bonswa tout moun sa depan de lè ou pral gade video sa se chanèl pola remèd fèy natirèl e plis ki antre lakay ou jodi a nou pote 11 remèd natirèl ke ou kapab fè lakay ou pou moun ki konn gen mal transpò. E sa yo rele mal kamyon an ok pou moun ki konn gen mal kamyon answit tou gen moun tou lè yo pran avyon oubyen lè yo monte bato tou sou lanmè a yo yo gen pwoblèm e yo gen mal transpò e yo pa anfòm yo pa byen ebyen jodi a nou pote 11 remèd ke w kapab fè lakay ou avan ke ou deplase pou al monte bis oubyen machin oubyen avyon, oubyen bato, ons remèd ke ou kapab prepare lakay ou abaz de pwodwi natirèl ke wap twouve trè trè trè fasil e ou kapab prepare pou ede w rezoud pwoblèm sa. Mal kamyon an e anpil moun genyen l. Mal kamyon an m kapab di se yon mesaj e ke sèvo a e. Kò a voye bay sèvo a, sèvo a di ke l pa ka adapte l a milye avèk son machin nan, bri machin nan oubyen lèr la, li santi ke l pa konfòtab ladan l. Ebyen men kèk sentom ke w kapab santi lè w gen mal kamyon. Ou santi ou pa konfòtab, ou santi w fatige, ou santi ou gen kè w ap palpite, ou santi vètij, noze, vomisman. Pafwa gen moun ki konn swe anpil e pafwa tou gen moun ki konn santi yo frèt e gen moun chalè a pa fè yo byen, gen moun klimatizè a pa fè yo byen, yo santi tout malèz, yo santi tout sansasyon e anvi vomi e gen moun tou ki konn gen sansasyon anvi dòmi tou e gen moun tou ou ka menm rive nan. Ou vin dezidrate ok. Ou santi tout jan ou vire ou pa alèz, tout jan ou vire ou pa santi ou konfòtab, ou santi kranp nan lestomak ou, ou santi saliv ou ap ogmante e pafwa kòmsi ou santi sansasyon lang ou plen bouch ou, ou santi kòmsi ou tounen yon bebe ou anvi bave ok. Ebyen jodi a nou pote 11 remèd natirèl ke w kapab fè lakay ou pou kapab ede w konbat. e pwoblèm mal kamyon sa yo. Jis avan ke nou kòmanse, nou vle di mèsi a chak moun ki abòne avèk chanèl Remèd Fèy Natirèl e Plis. Mèsi a ou menm ki toujou pataje videyo nou yo. Mèsi a ou menm ki toujou kite yon kòmantè pou nou. Enben, nou vle di tou. N ap sèvi popilasyon ayisyèn nan lontan atravè remèd ke n ap pote pou ou. Jiska mentnan nou poko ka rive 1000 abòne e lè nou al gade vizyonman an gen anpil moun ki gade videyo a yo jis gade l men yo pa abòne avèk chanèl la. Se sèl mwayen ke ou kapab ankouraje m lè m ap pèdi nwit pou m ap prepare de resèt pou nou se lè w abòne avèk chanèl la. M ap mande w pou w fè sa kounya si w wè jou anlè w ap ekri ou wè l ekri sabòne ou sou. Subscribe an ou wèl ekri tou wouj konnen ou poko ou wèl ou an wouj konnen ou poko abone a chanèl la ebyen fè sa kounye a avan ou gade video a klike sou sabone abone apre sa ti klòch ou wè ki bò kote la klike sou ti klòch la epi seleksyone tout ebyen lè sa chak video nou lage wap kapab toujou wè video nou yo mèsi e jis avan ke nou baw resèt e 11 remèd la. Mete, N ap ba ou 8 konsèy avan ke nou ba w 11 remèd ke ou kapab pran pou transpò a, mal transpò a. 8 konsèy ke ou kapab pran pou ou pa gen pwoblèm mal transpò, mal kamyon lè w ap vwayaje. Premyeman, pa sòti san manje. Pa soti san manje, moun pa soti san manje. Dezyèmman, manje. Men pa manje yon manje ki twò, pa plen vant ou twòp. Manje yon ti manje ki trè lejè, men pa plen vant ou twòp, ok. Twazyèmman, si w santi w ap toufe, ou mal pou respire, chita dwat. Ou byen apiye tèt ou pa dèyè sou chèz ou chita epi fèmen zye w. Sa k fè m di sa, pafwa nou gen tandans lè nou santi nou pa anfòm, nou kouche sou vant nou pou n apiye tèt nou sou kousen ki devan nou an. Li pa bon pou nou lè sa l pèmèt ke ou pa fè dijesyon an trè byen. Ok. E se chita dwat oubyen apiye tèt ou sou kousen chèz ki pa dèyè w la, lè sa w ap santi w. pi konfòtab ok e katriyèman bat pou chita yon bon nan yon bon andwa epi chita yon kote ke odè gaz la oubyen odè motè a pap deranje w paske gen moun lè yo pran odè sa yo odè gaz la oubyen motè a yo gen sansasyon e li vin stimile e pou sansasyon pou yo vomi anplis ok e senkyèman. Pa mete rad ki twò sere sou ou, swa jip, oubyen kòsaj, soutyen, pa mete bagay ki twò sere sou nou lè nou ap vwayaje. Sizyèman, bwè bagay ki sikre pou w pa tonbe an ipoglisemi, lè m di ipoglisemi pou sik ou pa desann ok. Setyèmman, pa fè lekti oubyen pa gade ekran telefòn nou. Nan prete tèks pou n pa agrave sèvo a plis ok. Uityèm e dènye konsèy ke m ap ban nou anvan ke mwen ban nou òz remèd natirèl pou moun ki gen mal kanyon an, pa pran alkòl lè nou ap vwaje ok. Pa pran alkòl lè nou ap vwaje answit. Pa pran gafe. Pa fimen tabak, kèlkeswa sa ou fimen an, pi gwo fimen lè w ap vwayaje. E answit, sa m vle di toujou, detanzantan si w ka pran ti poz, pran ti poz l ap bon pou ou. E sitou moun, lè m di poz, sitou moun ki nan, k ap vwayaje nan machin yo. Lè w pran ti poz, l ap bon pou ou detanzantan pèmèt ke w respire yon lòt lè w ap santi w pi konfòtab. Answit chèche bon pozisyon pou chita ok chèche bon pozisyon pou kapab chita pou kapab alèz ok answit eseye pa bouje tèt nou detanzantan vire tèt nou agoch vire tèt nou adwat vire tèt nou dèyè nan si toutotan nou kapab rete stab l ap pi bon pou nou ok. E jan mwen di w la, se remèd a fèy natirèl ki te pote 8 konsèy sa yo pou ou. Avan ke nou ba w 11 remèd ke ou kapab fè lakay ou pou ou mal kamyon an. Ok. Sonje m di nou, videyo sa vrèman enpòtan. Gen anpil moun k ap soufri, k ap tande videyo a. Pataje l, pataje l, pataje l o maksimòm pou l kapab touche. Majorite nan popilasyon ayisyèn nan pa fè egoyis patajel patajel epi kite yon kòmantè pou nou nan yon video di ki video ke ou ta renmen nou pote pou ou ok men 11 remèd natirèl ke ou kapab fè lakay ou a baz de pwodwi natirèl pou moun ki konn gen pwoblèm mal kanyon premyeman Wap fè yon tizann jenjanm pou ka konbat anvi vomi an. Koman wap fè sa? Wap pran yon jenjanm ou ka fèl li de fason. Ou ka nèk rache jenjanm nan ou metel nan yon ti kastwòl atè nan yon dlo frèt. Nan dlo frèt ou metel atè a epi ou rache ti jenjanm nan epi ou metel. Bouyi. Epi lè l frèt, lè w desann li, lè w frèt, epi ou mete yon ti, yon ti siwo myèl ladan l. Ou mete yon siwo myèl ladan l, epi ou bwè l. Oubyen, ou pran jenjanm nan, ou met, rache l mete nan yon tas, epi ou met ton dlo bouyi, lè l fin bouyi, ou vide l sou jenjanm nan nan tas la. Epi ou kouvril lèl frèt ou met siwo myèl la ladanl ou bwèl avanw deplase wap bwèl omwen 30 a inèdtan avan ke ou al monte bis la ou al monte machin avyon bato nenpòt sa ke ou pral pran kòm transpò a ok dezyèm remèd ke wap fè lèw fin fè sa ou fin bwè te jenjanm ou ebyen wap mache a yon grenn miskad nan valiz ou lè bis la pral deplase Wap mete grenn miskad la nan bouch ou pou souse l. Wap souse l pandan yon ti tan. Lè bis la pral deplase, ou mete miskad la, wap souse l pandan yon ti tan nan bouch ou, ou pandan ou sou wout la pou ka ede w konbat vètij la avèk noze a. E si tout fwa. Ou pa ta jwenn miskad la? Ou ka souse 2 a 3 grenn seriz nan bouch ou lè bis la ap deplase a. Epa avan ou monte bis la non, pandan ou nan bis la lè l pral deplase a, ou ka mete yon grenn miskad nan bouch ou pou souse pandan yon ti tan, oubyen ou mete 2 a 3 grenn seriz nan bouch ou pou kapab deplase. Epi ou fin bwè te a, ou mete grenn miskad la. Epi depi lakay ou, w ap sòti avèk yon ti bouke pèsi. Pèsi sa yo konn fè manje a. Lè w rive nan bis la, epi ou pran bouke pèsi a, m pa konnen se yon fil sa konn yon lòt fil, ou mare ti bouke pèsi a, ou pase l nan kou w pou l ka tonbe sou lestomak ou. pou l ka tonbe sou lestomak ou epi ou kite l konsa sou lestomak ou. Si w santi w pa twò alèz pou moun pa gen kontwòl sa w ap fè a, ou ka mete yon rad pou ke ou pase pèsi anba rad la pou moun pa wè bouke pèsi a ki anba rad ou a. Epi ou pase l nan kou w. Epi si w vle, ou ka kenbe yon grenn sitwon. Nan men w pandan sou tout wout la detanzantan w respire jès ki nan sitwon an ou respire l detanzantan ok e men yon lòt resèt ankò e katriyèm resèt wap jis bezwen yon ti bikabonak. Epi, ou mete l nan yon tas, ou nan yon resipyan, nenpòt resipyan, swa yon ti bidon, gen moun ki renmen mache a ti bidon, ou jis pran ti bidon an, ou mache a yon ti dlo, epi ou pran ti priz yon ti bikabonak, ou lage l nan bidon dlo a. Epi ou nan bus la, bidon nan men w, li gen, ou lage ti bikabonat la ladan l, epi de tanzantan ou jis bwè ti gout, ok, de tanzantan ou jis bwè ti gout. Remèd sa m ap ba ou la, li vrèman, vrèman bon anpil. Pou mal kamyon. Ou bwè ti gout pa bwèl rapid bwèl tou dousman ok bwèl tou dousman pa bwè li rapid ok senkyèm resèt ke ou kapab fè lakay ou pou moun ki gen mal. kamyon oubyen mal transpò. Lè m di mal transpò, m ap pale an jeneral pou moun ki gen pwoblèm lè yo pran avyon, lè y ap vwayaje, bato oubyen bis ok. Senkyèm resèt ke ou kapab fè lakay ou, w ap bezwen bazilik. Bazilik e pa yon bagay ki fasil. W ap jwenn anpil moun gen bagay sa, plante nan kwen kay lakay yo oubyen w al nan mache fèy la, achte yon ti bazilik ou 5 dola bazilik epi ou vin avè l. Ou konnen ou pral vwayaje. Depi w jis vini, ou pran yon tas, ou mete fèy bazilik la nan tas la, epi w mete yon ti dlo bouyi, epi lè dlo a fin bouyi, ou vide l sou bazilik la ki nan tas la, epi w toufe l. Ou toufe l, mete l kote. Yon kote pou timoun pa met kredi l sou tab la, nenpòt, sou revi a pou l lage sou yo paske se yon dlo bouyi li ye, ou toufe l pou anviwon 10 a 15 minit. Ebyen apre 10 a 15 minit, ou rale tizann ou, ou bwè l, ou met, anvan ou bwè l, ou met yon ti myèl ladan l. Ou met yon ti myèl, myèl la vrèman, vrèman bon. Ou met yon ti myèl ladan l epi ou bwè l. Ok. Ou bwè l avan ke ou monte bis la. Avan ke ou monte bis la, ok. Ou byen, si tout fwa ou pa ta vle ret nan pèdi tan pou nan bouyi bazilik, men asire ke ti bazilik ou byen fre, ou pran yon ti, yon ti boujon bazilik, epi ou lave l byen lave, ou dezenfekte li. Epi lè w nan bis la ou mete ti bouke e ti boujon bazilik la nan bouch ou epi wap moulen li ou moulen l nan bouch ou pandan tout pakwa nan bis la ou moulen ti ti boujon bazilik la nan bouch ou li vrèman bon vrèman vrèman bon pou moun ki konn gen pwoblèm mal kamyon oubyen mal transpò ok. Sizyèm resèt ke ou kapab fè pou moun ki konn gen pwoblèm mal kanyon ebyen ou kapab pran kastòl ou ou mete yon ti dlo bouyi epi wap bezwen yon ti kanèl kanèl sa li menm li pa vle non sèlman li son prevansyon pou vomisman pou anpeche ou vomi epil bon tou pou vomisman ok sa wap fè wap jis. Mete ti dlo a bouyi epi ou pran kanèl la ou mete l nan yon tas epi lè ou asire w dlo ou fin byen bouyi epi ou vide l nan tas la sou kanèl la epi ou toufe l pou anviwon 10 a 15 minit epi lè w al ladan l wap wè l chanje koulè ebyen wap jis Pran yon ti siwo myèl ou vide ladanl epi ou bwèl avan ke ou monte bus la avan ke ou monte bus la genyen nan resèt kem bay la se avan ou monte bus la genyen se pandan ke ou nan bus la pou ou fèl li vrèman vrèman bon anpil e kanel la pou vomisman el son prevansyon osi tou pou vomisman ok. E jan m di w la se remèd a fèy natirèl k ap sèvi w. Nou rete 5 resèt ke w kapab fè lakay ou pou n ba ou ankò pou moun ki gen pwoblèm e mal kamyon. Travay remèd fèy natirèl e plis se pote solisyon an pou ou avèk pwoblèm ou yo. Setyèm remèd fèy remèd a fèy natirèl e plis pote pou ou ke w kapab fè lakay ou pou moun ki gen mal kamyon, eben, Se bazilik menm sa w jan w te prepa e pa bazilik non pèsi m bay resèt bazilik la deja pèsi anben menm jan w te prepare bazilik la se konsa tou w pral prepare pèsi a kòman w ap fè ou jis pran ti bouke bazi e pèsi a ou lave l byen lave epi w mete li nan yon tas asire w ke dlo a. Byen bouyi, lè fini ou vide li nan tas la sou pèsi a epi ou toufe l pou anviwon 10 a 15 minit ok, ou ka bwè ti gout ou ka bwè ladan l avan ke ou monte bis la anvan yon 30 a inèd tan avan bis la deplase ou bwè l ebyen. Ou lè w fin bwè l, ou ka pote ti gout nan bus la pou w bwè detanzantan tou dousman, men pa yon kantite ok. E si tout fwa tou ou pa ta vle bouyi pèsi a, ki sa w ap fè? W ap jis lave pèsi ou, ou dezenfekte l, e ou byen dezenfekte pèsi a, ou lave l, avan w deplase ou pran yon ti branch ou moulen l nan bouch ou, Epi ou bwè ji ki nan pèsi a ok. Epi ou mache ansanm avèk li lè w rive nan bis la si w santi sansasyon vomisman anvi fomi an epi w mache mache yon lòt ou bwase yon mò yon ti pèsi nan bouch ou ankò silvouplè pèsi a m te bay yon resèt e li te nan premye resèt anlè a deja ou kapab koke yon bouke pèsi nan kou w li vrèman bon tou. pou mal kamyon ok e uityèm resèt ke ou kapab fè lakay ou pou moun ki gen mal kamyon ou ka bouyi yon ti dlo ou mete yon ti dlo bouyi epi ou chèche de twa boujon fèy melis ou mete ladanl. Epi ou lè melisse la fin bouyi ou ka sikrel ou ka mete yon ti myèl ladanl pou sikrel si tout fwa ou pa jwenn myèl ou ka mete yon ti sik krèm ladanl pou sikre li pouw kapab bwè li bon anpil anpil pou vomisman mal kamyon poul anpechew vomi ok. Pou l anpeche ke ou vomi. Paske bagay sa son wont li ye lè ou gade ou nan yon bis ou wap vwayaje tout moun byen pwòp epi ou wè se ou menm ki ap vomi dèfwa ki konn sal moun nan bis la oubyen lè ou vomi vomi an tonbe tout anndan bis la li sal anndan bis la moun yo paka respire pa mande Bondye si l gen move odè pafwa Ou konnen bagay sa yo gen moun si yo gen yon moun bò kote yo kap vomi yo menm tou yo gen sansasyon anvi vomi kè yo plen yo santi yo pa alèz yo santi yo pa konfòtab ok oubyen ou ka manje kreson nevyèm resèt la kisa li ye se kreson ou ka manje yon ti kreson li bon anpil anpil anpil pou vomisman.

Ou kapab bouyi dlo a, ou mete ten an nan yon tas epi lèl fin bouyi ou vide dlo bouyi a sou li ou toufel epi ou bwèl avèk yon ti suk oubyen yon ti myèl. Jan manmi Tonati te renmen ta fè naturel e plus ki te rantre lakay ou nou te pote 8 res 8 konsèy e 11 remèd ou kapab fè lakay ou a baz de pwodwi naturel pou moun ki gen mal kamyon. Mezanmi pataje video nou yo maximum, abone avek chanel la, kite yon komantè, dim ki video ke ou ta renmen pou nou pote pou ou. Pataje, pataje, pataje video nou yo pou yon lot moun kapab jwenn ni. Paske se sel fason ke ou kapab sipote remed fey natirel nan travay ke lap fè ya. Se sel inik fason se lè ou abone, se lè ou pataje. Lè w envite yon zanmi w vin gade video nou yo ok. Merci a la pwochèn pou yon lòt video o nap pote pou ou babay remèd fèy se te remèd fèy naturel et plus ki tap sèvi ou babay a la pwochèn.